Mwen chache manje ba timoun mwen. Kote manchèt an wè. Men manchèt la te nan menm la m tap koupe yon ti bwa epa kote manchèt ou ye pran manchèt ou pran manchèt ou pou al chache manje ba timoun mwen non Alexis. Men si mwen si m pa gason boujon yan pou timoun yo kiyès moun ki pral chache yo. Anben ou menm ki konnen paske w lage yo nan menm pou lè yo sot lekòl pou yo mouri.

Mwen mayde yon bagay la ka manbo roslèn m pa jwenn ou konnen pa vle vann mwen kredi a koz m dwe. Bon ou dwe deja man wap achte ankò. Bon mezanmi m pa ka kite nou san manje timoun mwen yo poum gen bèl pitit fim sa yo poum kite nou ap soufri men male m pa jwenn anyen sèt ti pen m oblije achte poum pot pou nou. Ah bon manman. Lè nou fin manje pen an sa gen fèy pou nou jan nou gen gou la. Enben nap reziye nou dayè nou pa gen sim te gen m tap ban nou.

M pa konnen depi ki jou fi sa achta fèm m bezwen touche m pa ka touche me lè ye wi gwo jòt dimanch me 4 rè sèl nan mache dèyè lajan plaka moun wi m pa ka fè manje ba pitit mwen oh nè respè. Kote Janet? Janet kote m vini lan?
Ou pa gon goud la wap fè konkonnen wi.
Bon mezanmi Janet. Lajan gen 22 jou nan mwen ou pral kouri sou mwen depiw achte espageti ou fè ba timoun san papa w yo pou y al lekòl kounya m vin vin dèyè ak kòb mwen wap vin di w pa gen fè vit fè vit Janet m pa prale la san m pa touche aprè sa jodia map kraze pòt kay ou a Janet map kraze pòt kay ou a pou m konnen mwen men lajan mouda m Janet men lajan mouda Janet pou Janet achte afè m. Mwen menm lèm te konn achte lakay machan, m te konn sove grangwa timoun mwen yo. Lè Alexis pa travay, m konn peye wi. E ou Soyel? Soyel pa pwale yo ap tann lè nou gen kòb la na peye ou. Ey ti gason pozo. Lè nou gen kòb la na peye ou. Pozo ap dan devon lòt ti gason. Mwen m pa nan kaka. Pela pela pela.
Janet degaje w banm kòb mwen. Mwen man bo rose la. Ebon sot di jodia Janet son pa peye m. Banm kòb mwen. Banm kòb mwen Janet. Fò tann pou mwen. M bay pitit san papa m yo manje, ou li w miyò, ou gon pitit. M pap soti la si w pa ban m kòb mwen. Ou miyò, ou gen mari, ou gen plizyè biznis nan men w, ou manbo, ou gen, w ap vann, w ap vann bagay manje, epi.

Ame sa m genyen mesi. E kouman tout bagay ye menm. Bon e boss mwen nou la. Tout bagay tet fret menm. Tet fret. Ase m tap pala pou gran paran lot bo la menm. Gon lot baz m genyen Miami la menm. E m di mesye kisam gen pou m regle isi la. Anpi tout bagay ap korek. Anpi pa gen problem boss mwen. Nap regle. Tout bagay sou kont ou wi piti. Wi boss mwen.
Anben ok piti.
M renmen sa. Pap mande Janet kob la anko non.

Rete, men moun isit pa respekte jaden moun. Mesye rete, rete. Gade, sa ma pral ba ti moun yo la pou yo manje kounye a. Espwa m genyen se byen bit yanm yo la. Yo fouye yo wi. Mezanmi, sa ma pral di ti moun anwe yo la. Rete. Mezanmi, sa ma pral di ti moun anwe yo.

Pou m pa ka jwenn manje pou m ba timoun an m ladann Rete rete rete mesye Gade sa yo fè Yo fouye tout janm yo ladann wi Mezanmi Rete Anbè ban m ale Apre m a vini.

Mezanmi timoun mwen yo nou pap ka domi konsa paske nou konnen m renmen nou timoun yo. E manmi kote kòb lòtèy dèyè a. Oh pitit fim sa you Milène mofi m konnen Janèt kanpe pou manjem lòt bwa pou lajan. Kòman Janèt kanpe bil manjew pou lajan. M pap fè komès isit ankò. Kòman ou pap fè komès isit ankò. Janèt dwe m 300 dola espageti lwil aran lachte ba pitit san papay yo voye yo lekòl. Medam! Janet pa banm yon goud. Koman Janet pa baw yon goud la? Oh ti gason Janet la yo rele de dan kanpe pou goumen avèm la ka Janet lotbo a wi Alexis. Koman li kanpe epil goumen avèw la? Koman li kanpe epil goumen avèw la? Anmey lè moun sa yo achte nan men moun se pran yo pran. Mwen m rete m sezi wi Alexis. Eske se yo ki te baw lajan pou te fè komès sa? Esayou kot ti mesye yo kote ti pwoblèm. Kot ti moun. Manmi depi maten yo santi m pa wè yo non. M pa janm wè mesye sa. Anben sa w konn nap fè la ou avèk Milène met pwa nan dife gen bagay la poum fè manje ban nou nou pa ka dòmi konsa non. Nou pap ka dòmi konsa non timoun mwen yo. Ebyen nap fè sa men manmi fòw fè yon fason pou dam nan baw kòb la wi. Janèt map peye dèt m pa lèm lèm pa la lèm pa la may nan mache nou wè Janèt vin mande nou achte y di se mwen k voye nou piga nou vann Janèt afè ranm ankò aprè de jodia m pale nou wi medam. Map pral pale map pral pale ak Janèt mwen menm mwen m konnen si. Jou m konnen Janet pa banm lajan sa yo pa rele m non. Ti gason nan yo rele dedan i kanpe pou i goum avè m i di yo m pap vin derespekte manman i pou lajan. Ti gason sa pa konn kiyès moun nou ye. Konsa i di m.
Konsa i di m wi. Eske ti gason sa pa konn kiyès moun nou ye. Antouka manmi bay sa vag. Bannay fè sa nou ta pral fè a epitou. Enfen ok kòm nou gran kout ti moun mwen yo nou degaje nou tande. E ou Alex ou te chanje ti kabrit la? M te chanje yo wi. Anben ok.
Anben ok. Ti lele nou te pati. M te pati wi sèm nan. Pitit m pray pale w sak rivem ak Janèt, Janèt pa peyem non. Se vre.
Janèt pa banm yon goud ti lèlèn pitanm. Jan lè Janèt ap achte bagay sa yo, Janèt pa gen yon plan li pa ba ou, li di lap ba w kòb la demen si Dye vle. Oh li dim konsa m gen mouche kap travay pou mwen, li gen yon ti gason ki rele Dedan seranm. E Dedan kanpe pou goum avèm pou bat mwen pou la met anwo lajan m nan wi. Epi w pat fè Dedan bat ou? Dedan pa konn kiyès moun yo rele nou menm nan. Mwen te fè dedan an bat ou. Janet gwo fanm gra tankou janet pakap achte afew kredi nan mwen epi pul pu pipe yo li paka peye w 300 dola y gen nan la nan ti lajan komes la 300 dola. Janet gen kote pul fè kob fè janet peye w kob ou. Y gon ti gason k rele dedan kanpe pou bat mwen sèm. Se pou te fè dedan an bat ou pou nou te fè dedan konn kiyes yo rele nou menm. Yo lage bèt nan jaden Alexis pa jwenn yon boujon yanm non. Se vre sem.
Li pa jwenn yon boujon an. Tet chaje banm chita.
Pran chez ma pran chez pou nou pale lelene seum. Koman yo lage vole vole k fouye e yanm yo. M tande vole fouye yo yo lage bet nan lot nan lot bout jaden kote nou plante ti pwa yo yo deja rayi nou yo pa vle we nou ganyen. Yo lage bèt pou detri jaden. Kounye a, yo menm yo lage bèt la devan, yo menm yo dèyè. Bèt yo ap manje epi yo menm y ap fouye, y ap vòlè. Se sa menm.
Manti yo konnen, yo panse di n ap ay pi mal pase yo, Bondye p ap janm fè nou pi mal pase yo. Ou konn se po sò mwen. Bondye p ap janm fè nou pi mal, yo menm k abitye vòlè, yo menm k ap toujou vòlè. Se pou fè Janèt ba w kòb ou sè m. Janette ap griyen dan li ti medam li yo on sèl tifi k pa kanpe sou zen avèm la wi nan pita Janette yo tout timoun yo kanpe pou kalem oh map vin derespete manman yo. Anben se sa, se sak pou rivew paske m toujou diw sèm ou pa gen yon gran jan nan menw paske sa wap fè a se li menm kap viv ansanm avèk nou tout ki lakay la m diw lè moun sa yo vin achte nan menw Si yo mande w pou 100 dola, ou pa ka ba yo pou 100 dola ou ka fè yo kado yon gode, fè yo kado gode a pi al sove lavi yo, pa vann yo, paske se aksyonè yo ye, ou deja konn kiyès yo ye deja. Y pran konbe espageti, y pran konbe lwil, y pran konbe gode em, y pran mamit diri, men lajan pray nan mwa nan manjanet, e gentan pase 22 jou. Lap vin di moy pa gen mouche mwen k gen mouche kap travay pou mwen. E li menm poukisa l pa gen mouche son gwo fanm gra janèt ye janèt ka gen mouche se pou janèt gen nèg li pou ap travay pou li lè lap mache achte afè malere kredi pou l ka jwenn kòb pou l peye yo fò janèt gen nèg li pou ede l ansanm avèk timoun yo epa yon dwa poze w keksyon sa se ou menm ki gen nèg enben sa janèt fè lap pran nèg la ou genyen an. Nèg lè w gen an se li menm Janèt bezwen pran. Epi manti Janèt pap janm ka pran. Janèt poko janm konn kiyès yo rele nou menm nan. Ah ou konn se po so mwen. Li poko janm konn kiyès yo rele nou. Kounye a m pral degaje m la pou wè si m a bay Milèn ak Sayou bagay pou yo fè manje. Ban m rantre so mwen. Anben dakò sè m.